Bonjou nèg channmas e bonjou DG pasifik la le rouge ki te envite m samdi e m panse peyi a gen moun toujou gen moun gen kouraj gen moun ki pa lach e m panse nou pral fè yon gwo deba la nou pral fè yon analiz sitiyasyon nasyonal e entènasyonal paske kriz k ap pase an ikrèn nan konsène ayiti paske ayiti se peyi ki lemond paske nou manje anpil pwodui sereyal nou pat janm vle manje patat a la m vle di se bèt ki te manje yo jounen jodi a la se nesesite ak kriz mondyal sa a ayiti pral gen famin Si l kontinye konsa. Mph, Trè byen. Ebyen, Ti Mat, jodi an nou ka di gen anpil enkyetid nan tout mond lan e se sa ke nou pral wè ansanm avèk ou. Enkyetid yo, gen moun ki di ke gè sa li kapab debouche avèk yon gè mondyal. Gen moun ki di tou li kapab rete onivo Ikrèn e Larisi. Kisa ki kapab fèt pa egzanp puiske nou konnen afè otan, w ta di nou otan poukisa li menm li fòme, a ki objetif? Epi Nou genyen sak rele linyon sosyalis sovyetik nou konnen se URSS ok nou pral di non de pa egzanp kouman li fè kraze ti max kouman li fè kraze e kouman pou sa otan li menm li te kreye. Bon e nou konn istwa limanite te gen 2 gè mondyal premye gè mondyal la kòmanse an 1914 li fini an 1918 e larisi te ret nèt paske Lenin pat vle larisi al nan premye gè mondyal paske Lenin te di se yon gè rivalite enperyalis Mideline te menm mande klas ouvriye ann Ewòp yo pa al nan lagè e pa okipe boujwazi ewopeyen an, pito n pran zam sa yo tounen kont yo. Pase endistri ameman an se kòb l ap fè dan lemonn, sitou kapitalis yo. Depi gen kriz nan monn lan, kapitalis la fè deblozay e e sou lagè l kanpe. E kesyon apre 14, e nou pral jwenn yon nèg ki pral moute ann Ewòp ki rele Firè, e yo pral rele Adòlf Iklè. Nou konn Lalmay te pèdi premye gè mondyal e yo pral fè Lalmay peye premye gè a. Yo pral pran plizyè vil pou Lalmay. Lalmay pral dedomaje ni Langletè e ni Lafrans. Yo pral pran vil Estrasbou pou Lalmay. E a rive Ikler opouvwa kòm chanselye, Ikler pral parèt an pati ke li neonazi e misye pral kanpe an Almay, misye pral fè yon gwo batay nasyonalis e misye pral rekipere dè milyon de Alman. Li pral manipile yo nan pwopagann. E Nazi a sa l sinifi? Li sinifi Nasyonalis Sosyalis Alman. E misye te chèf Skout tou. E misye pral chita sou le rasis, sou la ras aryèn. E misye pral anvayi yon ansanm peyi, e m ap pran la Polòy, nou konnen gè sa kòmanse an 39, li pral fini an 45. E lè sa a, nou pral wè Lèzalye yo, ou pral wè Lèzameriken, Lèzanglè, Lèfransè, ou pral jwenn Lèsovyetik. Ou pral wè Churchill an Angletè, Roosevelt Ozetazini, Ou pral pran Estalin an Inyon Sovyetik. E peryòd sa a ki sa k pase? E gè mondyal la ap fèt, nou konnen patisipasyon Linyon Sovyetik nan dezyèm gè mondyal se yon gwo bagay li ye. E Linyon Sovyetik yo pral anvayi Linyon Sovyetik nan vil Estalingrad, mesye nan yo nazi yo, e Estalin pral repliye Moskou. E misye pral lanse yon aswa de 1 milyon lòm a Jeneral Joukò. Paske nou aprann se nou menm ki fòme e nou bay Ris yo prensip lagè, prensip militè, y aplike la teyori de Salinyèn. Imedjatman Nazi yo pran Estalingrad, yon vil mons, yon vil ki nan, ki te anndan Inyon Sovyetik, yo boule tout vil la. Yo boule tout bagay nan vil la. Menm jan nan batay Watelo, lè Lafrans anvayi Moskou, yo boule vil la, 3 mil, 100 mil sòlda Napoleyon mouri. Menm panse la teyori tè boule Desalin nan. Kote gen nèg k ap di Desalin se kriminèl. Epitou, lòt peyi aplike estrateji Desalin nan lame. Loksidan se ipokrit yo ye, pandan y ap pale Desalin mal, a lekòl mè lali yo, y ap aplike doktrin Desalin. Paske yo di Desalin se youn nan pi gwo estratèj militè. E sa k fè Ris yo apresye Desalin nan tout konfòm li. E sa k fè lò ou wè Desalin, ou wè se yon òm fò. Ou wè Estalin, li sinifi òm dasye. E prèske menm tip eleman yo ye, menm tip de karaktè. E n ap avanse. Lè gè a fini, pral gen 3 gayan de lagè, se Linyon Sovyetik, se Lèzetazini, se Angletè. Yo pral diskite pou gato mond lan. Yo pral vini yon trete ki rele la Trete de Yalta 1945. Kote Linyon Sovyetik pral pran Lès, Ameriken pral pran Lwès. Nan peryòd sa a tou, Lewòp pral ap kraze. Paske gè a pral vin avantay Lèzetazini. E sèl Linyon Sovyetik sèlman pèdi 22 milyon moun. E 60 milyon moun ki mouri Dezyèm Gè Mondyal. Linyon Sovyetik pèdi 22 milyon moun. E Ameriken pral pwopoze le plan de Marshall an 1947 pou rekonstwi de Lewòp. Paske li pè pou kominis yo pa pran pouvwa an Lewòp. Paske, paske, e ou nèg kankou Roosevelt, Churchill yo di, premye èlmi nou an, Se Iklè, dezyèm ènmi nou se Stalin. Gon yon jeneral alman ki rele Geren, misye di Lèzetazini fè erè avèk lèzalye l. Li pa dwe ale ale Inyon Sovyetik, paske Inyon Sovyetik pral goumen kont yo. Nou konnen gon, e nou konnen nan listwa, gon batay k ap fèt kant lè Jèmen e Slav. Yo konnen an Ewòp yo konsidere Ris yo kòm ti blan, kòm nèg mòn. Se tout batay sa ki genyen an Ewòp E lè blan Jèmani, lè anglofòn ki konsidere Ris yo kòm bozal. Yo pa t janm wè Larisi kòm yon peyi. Yon pèp, yon pèp, yon pèp, yon pèp. Yo konsidere yo kòm bozal menm jan avè nou. Yo konsidere nou kòm sovaj paske nou fè lendepandans. E monn te pral separe nan Trete de Yalta, Larisi pral pran lès, Ameriken pral pran lwès. E premye sa yo pral pwopoze Linyon Sovyetik pou l antre nan sa k rele plan de devlopman pou Lewòp la, plan Machal la. E Stalin ki entèlijan, Misye konnen, si l antre nan plan Marshall, l ap koloni Lèzetazini. E sa k fè nou wè Lewòp pa ka pran endepandans li pa okòl Lèzetazini, paske se Ameriken ki pral rekonstwi Lewòp apa Dezyèm Gè Mondyal. Paske tout byen Lewòp estoke nan bank ameriken, Bank Federal Amerikèn, sitou rezèv dò Lewòp. Paske Ameriken ki sa l fè, lè de gè l ap vann Lewòp manje, L ap bay ou dlo, epi tou l estoke tout byen Lewòp lè gè a fini e li pote viktwa. Nou konn wè se nan fen gè a l fini apati de atak fè la don. Wi, gè ekonomik l ap fè. E gen bagay nou konnen, endistri militè Alman yo, Alman yo se Ford ki t ap finanse yo. Malgre yo t ap touye jwif ozetazini, tout konpayi lè yo t ap touye jwif yo, mesye ameriken pa t janm di anyen paske jwif yo se nan endistri. Ford yo t ap travay ann Almay paske majorite nèg ki Ozetazini, Henry Kissinger, Rockefeller, Donald Rumsfeld yo, Henry Kissinger, tout se desandan Alman yo ye. Tout ekip nèg sa yo. E apre trete de Yalta fini, mond lan fin separe, e yo pral fè sa krele Pak de Vasovi. Larisi pral fè Pak de Vasovi an 1950. Lotan pral konstwi an 1949 loganizasyon Nò Atlantik e pou kisa paske pou yo bloke espansyon linyon sovyetik paske linyon sovyetik vin yon nouvèl idoloji. Gen anpil sa inyon sovyetik pot ko detwi oubyen kraze. Wi nèg yo pral rekonstwi sovyetik paske la Russie soti yon peyi feodal kapitalis pou pase nan etap sosyalis. E yo wè l trè mal. Trè an 1935 li pral endistriyalize tèt li nan plan kekenna avè Staline epi tou li pral fè de istwa e de bagay istorik apre dezyèm gè mondyal pral gon konpetisyon mondyal konpetisyon sa k rele militè, espasyal. E la Linyon Sovyetik pral gwo avans sou Lèzetazini. Lè l pral voye Laika al esplore nan lespas. Li pral voye Youri Gagarin an 1961, pral voye satelit an òbit. Li pral voye Youri Gagarin nan lespas. Li pral voye premye satelit Sputnik an 1957. Sa vle di Larisi gen ton gwo avans. E lè nan peryòd sa Ameriken e lè sa yo pral kreye la NASA. Se sa batay la ap fèt tout sou tout fwon.

Apre Lenin, pral vin yon dekrè yo pral kreye Linyon Sovyetik ki pral gen 15 peyi ladan l. Ou pral jwenn Ikrèn ki pral pati l. Paske Ikrèn pral pran endepandans apati 1917 apre Lenin. E ou pral jwenn Lafenlann. E sa k fè ou wè Poutin kritike zansèt li yo. Li di yo fè erè. Lafenlann se anndan Larisi l te ye. Se apati de la revolisyon Oktòb 1917, Lenin pral bay peyi sa yo. Kisa Lenin te vle fè? Li te vle fè yon federasyon Inyon Sovyetik pou Ikrèn gen otonomi l. Arive Estaline o pouvwa, Estaline pral fon lòt bagay. Misye pral fè e anpi sovyetik. Tout kote gen Rusofòn pou l domine yo. E kisa k pral pase nan kesyon an? Pou n konprann kesyon kriz ki la, nou fon ti rapèl avè listwa. Petèt sa nou di, yon moun ki pa konn listwa, ou pa ka fè deba. Sa klè. Sa rele materyali istorik. E kisa k pral pase? Konfwontasyon ap fèt tout kote e ou pral wè Lèzetazini pral kreye yon apèl Bank Mondyal avè FMI. Li pral gen kontwòl sistèm finansye mondyal la. Wòl Bank Mondyal a FMI se ede rekonstwi lekonomi mondyal la. Kisa Ameriken itilize? Li itilize FMI a Bank Mondyal pou enfliyanse finans mondyal la. Ou pral jwenn li pral vin yon sa rele le dola. Dola pral yon monnen echanj entènasyonal. Paske nou konnen te gen yon peryòd pral gen sa rele etalon lò. Se etalon lò ki te genyen. Pa t gen afè dola. Ameriken pral gen tout kontwòl mondyal la. E peryòd sa a, ou pral jwenn 7 peyi endistriyalize, 7 grenn peyi. Se lè sa ou pral wè peyi nò, peyi sid. Ou pral wè pral gen yon bagay ki pral rele peyi devlope e peyi soudevlope e peyi an vwa devlopman. Ki sa k pral pase nan bagay sa a? Lè ameriken fin kreye Bank mondyal, FMI kòm enstitisyon finansyè pou rezoud ekonomi mondyal la, yo pral itilize bagay sa a pou yo mete pèp yo nan plis esklavajis. Se sa n rele la neyokolonyalis. E peryòd sa ki sa k pral pase? Inyon Sovyetik li pral kreye e Komekòm, pwòp mache pa l, pou l ede peyi sosyalis yo. E sa k rele ou gen ble m ba w petwòl, ou pa gen petwòl m ba w teknoloji. E se sa k rele la planifikasyon de lekonomi. Kote pa gen yon dominasyon apati de blòk kominis la. E pi gwo bagay lè Zdadi pral frape rès peyi ki nan G7 yo, Yo pral gen kontwòl 85 pousan PIB mondyal. 7 peyi rich yo. Sèl Lèzetazini sèlman absòbe 45 pousan PIB mondyal. Wè kisa k pase. A 85 pousan richès mond lan k ap fè. Lè w di PIB. Sa t enèji, pwodui enteryè brut. Enteryè brut. Wi. Lèzetazini kontwòl 45 pousan PIB mondyal. Sa vle di, sa vle di sou chak 100 goud k ap fèt nan ekonomi amerikèn nan gen 45 goud k al Lèzetazini. Sou chak 45. Don Match se kòb alman li te ye, 45 mil dola sa di. Sa vle di li gen kontwòl tout sistèm finans mondyal la. Li pral gen kontwòl OPEP tou. Li pral gen kontwòl OPEP. Lè sa a li pral gen gwo avantaj sou Linyon Sovyetik. Paske Linyon Sovyetik nan ekonomi de koperasyon sosyalis. Bagay planifye. E nou pran egzanp, Linyon Sovyetik pral ede Kiba ou ansanm de peyi, la Hongri, la Romani, la Polòy, e menm la Chin, la Kore di Nò. Paske Linyon Sovyetik vin pa ka kenbe ankò. Paske Ameriken gen yon avantay sou li o nivo inovasyon teknoloji, o nivo sa nou rele agrikòl. Lèzetazini menm li vin fè agrikil a grann echèl. Ou konn Linyon Sovyetik pa t ka, li gen anpil teritwa ki pa ka fè manje. Ou pral vin wè e pral gen pwoblèm anndan bagay Larisi a tou, pral konn sa k rele la biwokrasi stalinyèn. E nan nan nan bagay sa a, ou pral jwenn an Risi pral gen tibilans politik. Ou pral jwenn Mikhail Gorbachev ki pral vin avè la la perestoyka, le glasnost, la refòm ekonomik. E 91, Linyon Sovyetik eklate. Bon, eklate, lè fin eklate, anpil peyi pran endepandans yo. Malgre sa, yo pral kreye, on apèl la Federasyon de la Risi. E pou nou konprann bagay Ikrèn sa, Ikrèn antre nan 1922 an nan Linyon Sovyetik, Aprann de krè Lenin pran e ikrèn te gentan la deja paske ikrèn pat rele ikrèn se kyèv yo te ye se kyèv ki pral resevwa rus yo sekyèm syèk paske rus yo pat gen tè se nomad yo te ye se de kouzen yo ye yo gen menm relijyon òtodoks ki pral konstwi o nevyèm syèk
tout pwèp popilasyon se rus yo e lè yo vin konstwi yon anpi ki rele anpi slav ki te dirije pa katrin de Imedyat la, dezyèm peyi ki te pi avanse nan Inyon Sovyetik se te Ikrèn li te ye. Paske anpil dirijan ikrenyen t ap dirije Inyon Sovyetik tou. Se peyi ki gen plis enstalasyon militè sovyetik te enstale nan peryòd Gè Frèd la. Se kote ki gen anpil sant de rechèch tou. E sa fè ou wè Ikrèn se li ki gen pi gwo santral nikleyè ann Ewòp, gras a la revolisyon Inyon Sovyetik. Apre Gè Frèd la fini, Ameriken Konnen li genyen, li vin yon bagay ki rele la mondyalizasyon de lekonomi. Gen yon grenn bagay ameriken pa konprann, e li pat li teori Epanavan an. E teori Epanavan an, ki sa l vle di? Lè m ap afebli, m fè bak. Malgre an konsekans m. Estrateji.
Estrateji.
E m ap tounen. Menm nan Labib n ap jwenn Lawousi tou. Al li Danyèl, al li dè pwofesi tou. Ezekyèl tou. Si nap li la Russie fin des temps. Li pale de 2 vil yo. Li pale de Gog.
Li pale de Gog Magog, le roi du nord. Sa vle di la Russie li repliye. Se Lenin ki vin ateri sa. E pa an avan de pa an aryè. Lè nap reponn nou febli, nap di loksidan nou pa gen kob, zam nou yo pa bon. E lè sa, la Russie mande nèg yo 100 milya de dola. La Russie di si n pa ban m 100 milya de dola, m ap vann tout tèt nikleyè m yo. M ap vann Iran, m ap vann Arabi Sawoudit, ou konnen gen yon batay an Mwayen Oryan, ant pèp Mwayen Oryan Arab yo ki pale, ki gen relijyon mizilman, ki gen chiyit sinit kont Izrayèl. Nou konnen istwa Izrayèl, Izrayèl konstwi an 1948 kont lemond Arab. Nou konnen kiyès ki konstwi Izrayèl, se Lèzetazini e Lafrans e Langletè, La Russie, Linyon Sovyetik te patisipe tou. Paske anpil de san dirijan yo, An Inyon Sovyetik, se jwif yo ye tou. Menm Poutine se yon jwif li ye. Misye se desandan ras Poutine. Ki sa k pase? Fen Gè Fwad la fini. Ameriken chante. Yo vin yon bagay ki rele la mondyalizasyon de lekonomi. Se kwa la mondyalizasyon de lekonomi? Yo di w ap antre nan sa k rele la libriyalizasyon di mache, se sa ou fè w la a. Yo vin nan sa k rele donmping ekonomik. Yo gen yon ansanm valè y ap ba ou, valè kiltirèl. Yo di w fò w fè privatizasyon. Tout byen piblik ou genyen, fò w vann yo. Fò w libriyalizasyon mache a. E bagay sa pral fè anpil dega nan lemond politik neyoliberal la, anpil moun pral mouri grangou, se politik neyoliberal la ki pral afebli yon peyi tankou Ayantin. Ayantin se te premye peyi espòtatè ble nan lemond, vyann. Jounen jodi a Ayantin nan setyèm. Politik neyoliberal la devaste Ayantin, sitou lagè Malwin. Ayantin gon enflasyon pli de 30 pousan an de tèt. Se yon peyi yo kraze anpil. Yo demantle l nan rejyon Amerik di Sid la. E kisa k pral pase? Peryòd sa a. Konfli mondyal ap fèt, Lèzetazini mèt mond lan. Gon sèl blòk, lemond inipolè. Li menm avè mesye Inyon Oveèn yo. Yo sèl kòk chante. E gen rezistans kap fèt an Iran, a Kiba, an Chin, yon pakèt lòt peyi ki pa vle antre nan mond inipolè a. E lè sa ki sak pase? Pral gen chanjman politik kap fèt nan mond lan. Boris Yeltsin ak Gorbachev sou ekip akò avè Lèzetazini an 94 pou l'OTAN pa antre sou teritwa Lèzetazini. Depi sou Ronald Reagan e dosye sa yo, yo la toujou. Se Henry Kissinger ki te minis afè etranje Lèzetazini, sa nou rele sekretè deta, te gen Edward Shevardnadze e pou l'Inyon Sovyetik. La la Russie Borisessin pral mouri 99, li pral bay Poutine pouvwa. E lè Poutine vini, e Poutine pral fè eleksyon 2000. E misye pral repozisyone la Russie sou le plan jeopolitik, estrateji. E misye pral gade kat, kat jeografik la, li pral wè teritwa la Russie, la, la Russie pèdi yo. Misye akize jenerasyon k tap dirije Inyon Sovyetik yo. Men erè yo fè. E sa k fè, nou gen enterè tou pou n kesyone listwa tou. Poukisa Desalin, Petyon, Bwaye pa t tou pran tout.